Pale Steven epi mwen menm la map tande w map repete aprè w fò sa pèp wava beni an se lè va edifye o non de jezi amen legliz bondye beni nou e pou nou wè gen nouvo vizitè non pam se frè frantz preva e mwen marye mwen genyen 4 pitit mwen pèsevere nan legliz sa ki se legliz batiste de l'union eta pèma. E san pi tade nou pral ouvè bib nou ansanm se nan Matye chapitre 7 e vèsè 3 pou rive nan vèsè 5 a la glwa de Dye. Matye se premye liv ki genyen nan nan nouvo testaman.

Kif kitem wete ti pay ki nan je ou lan pawol di seyè. Kote nou sot fè lekti a se Matye 7 men vèsè 3 a 5 tèm se egzamine tèt ou avan ou jije lòt moun. Nan pasaj sa a, Jezikri montre danje ipokrizi, li di, Poukisa ou wè ti pay ki nan je frè ou, men ou pa wè gwo kout bwa ki nan je pa ou? pa ou? selon Matye 7, le vèsè 3. Ansèyman an se pou yon moun repanti epi korije pwòp fot li avan li

Nan Matye 5, vèsè 7, kote Jezikri t ap anseye disip li yo ak foul moun yo sou lavi yon vrè disip, nou pral wè kat pwen ansanm, Egzamine tèt ou avan ou jije lòt moun. Nou pral pran kèlke egzanp byen rapid pou nou kapab antre nan apwofodi mesaj la. Yon moun ki malpwòp, yon egzanp, avèk yon moun ki, ki, e, yon moun ki malpwòp avèk yon moun ki, ki, ki maledve. De moun sa yo kwaze, youn ap joure lòt. A, ou s on, ou menm ou s on moun ki malpwòp. Oke. Wi, moun ki malpwòp la, se vre, an tèm de reprezantativite, li gendwa rad ki sou li, li pa, li pa, li pa byen pran swen tèt li. Pafwa tou yon moun ki malpwòp li pa pran li pa byen pran swen anviwònman l, li gen dwa pa byen pran swen lakay li, menm menm manje pafwa li gen dwa prepare li pa li pa prepare l yon fason ki enjenik. Wi, sa s on defo, pa vre, ki merite korije. Men, yon moun ki maledve, ke tout sa k ap soti nan bouch li se bagay ki pa bon. Ki diferans ki genyen antre moun ki malpwòp la e moun ki maledve a? Se menm jan ke m te genyen e sa ke m te fè. Si nou gade la, nou kapab wè Lason 6, anba Son 9. Oke, banm verifye fèy, vire fèy la ankò. Sason 6, Sa son 9. Sa vle di, 6 la, pati anba l vire, kouvri kwochi, 9 la tou, konn, se, pa 6 la se anlè l ki vire, 9 la tou, se anba li. Sa vle di, ki sa ki vle reprezante? Nou pa konsyan. de sitiyasyon nou, de fason ke nap viv, men nou de trè souvan nou prezante kòm jij pou nou kapab korije yon lòt moun oubyen ke nou menm tou pafwa nou pa pran le swen pou nou pote koreksyon a pwòp tèt pa nou. Se sa ke premye pwen an di, egzamine tèt ou avan pou ou ou jije yon lòt moun. Men ant moun ki maledve a la avèk moun ki malpwòp la, tou le de pa gen defo? Men ki sa esansyèlman ke yo yo bezwen fè, se konsyantize. Wi ke m konsyan ke m apòt. Wi mwen konsyan ke m s on moun ki ki maledve. Enben ki sa l ye? N ap fè de zefò pou n pèmèt ke nou pote de chanjman an. Men gen moun ki konn rive apwofondi bagay la menm, bon mwen m pa gen pwoblèm, m konsyan m malpwòp, men ou menm ou tèl bagay. Non. Men se defo yo ye. Se defo. E tout defo sa yo, Yon moun ki kretyen di l ak tout defo sa yo ki gen nan ou si w pa fè efò pou korije yo, ou pap ka antre nan wayòm syèl la. Ak kò ak defo yo paske defo yo lè y ap miltipliye nan nou, y ap souye nanm nou e si yo souye nanm nou sa vin pèmèt ke nou pap nou pap gen sifizameman de kapasite pou nou antre nan wayòm syèl la pou nou kapab sove paske se nanm nou k ap sove. Ann pran lòt egzanp ankò, yon moun ki renmen gade moun sou aparans avèk yon moun ki tripotay. Moun nan tripotay la, li vini, li wo, li wo moun la, li taye yon wòb mete sou ou. E jan l di pawòl la, l sanble avè w vre. Se kòmsi se ou ki te di l vre. O ni, moun ki abitye avè w y ap di w, ah, mezanmi, yo konn, yo vin, yo vin pa ka kwè ant sa w di a avèk sa ke ou pa di a, paske ou byen fò, fòmalize l, ou byen e, e, e konstwi sa w fè a. Men gen anpil moun tou, akòz de pawòl nan bouch yo tou, yo konn pèmèt ke yo detwi yon moun. Akoz de pawòl nan bouch yo sa y ap di, yo konn rann de moun ki malere. Gen de moun tou ki ti yon moun fizikman avè de pwopo k ap soti nan bouch yo avè sa ke l ap di. Sa yo, se de degay ke yo ye, se dezas ke yo ye. Se de menm tou, on, gen, gen, on moun, on bandi rale zam sou on moun, li, li brake l oubyen l tire l, ou menm tou, yon moun ki, ki, ki, ki renmen pa, ki, ki renmen pale moun mal, ou ka detwi yon moun tou a bouch ou. Gen de moun tou ou fè sa ki mal la lap di w sa lap di w etèl ou fè m sa ki mal ou pat sipoze fèl lap retranche sa avè w kont si pou edmi avè w lap edmi avè w aprè men lap lap lap lap lap lap klase w nan vrè plas ou men gen de moun tou ki sou nwa sa w di la on tribotal ou fè pou li on sonj ou fè de li a sa w di la ret anndan l lap manje l lap manje l lap manje l lap manje l li pap janm pale sa pèsòn moun jiskaske sa vin fè ke moun sa fè depresyon li vin tonbe mouri son defo. Men yon moun tou ki prejije, ki ap gade moun sou aparans, se yon lòt defo ankò. Ou vin mete tèt ou odesi, ou mete tèt ou osomè, se ou menm ki gen le savwa, se ou menm ki ki son toutis, se ou menm ki de tou e de tou. On dieu lòt moun pa gen anyen yo fè pi byen pase w, se ou menm ki gen kapasite pou fè de tou e de tou. Èske se pa yon defo? Men lè vre moun sa yo rankontre y ap joure, tout moun ta dwe ap di, wi m konnen m s on moun ki prejije, m konnen m s on moun ki pretansye, men yon lòt moun ap di, mwen pa gen pwoblèm, m konnen m s on moun ki renmen pale moun mal. Èske sa se pou defo? Se defo ke yo ye. Enpòtans lan se pran konsyans de pwòp tèt pa w avan ke w ale pou w al gade sa lòt moun fè. Men sa yo se pa ti pay yo ye non se 2 bout bwa. 2 moun sa yo gon 2 bout bwa nan je yo, youn olye pou youn ta ka di gad on bout bwa nan je Bob, youn bon man pran prekosyon ouvè je w bon m retire l pou ou bon lòt la ta ede lòt la retire l pou li tou pase nou tou le 2 nou se yon 6 k ap vann on 9 kouman l fè kwochi konsa e nou tou le 2 kwochi nou ta pran konsyans pou n kapab reprann si e de trè souvan sa yo se nan mitan nou lè kretyen ke y ap pase. Tout koze peche e konpòteman sa yo, yo nan nou e nou asepte yo, nou viv avèk yo, nou rekonèt yo, pafwa nou nou di mwen m ta konn fè tèl bagay men m pa gen pwoblèm ak sa men pou otan Jezikri pap vin chache nou si nou pa repanti de defo nou. Se menm jan mwen menm, Bondye fè yon pakèt gran bagay pou mwen. Lontan m t on moun ki te kolerik. Nenpòt sa moun fè m, m deranje, m eksite, m nève, m konn di m pa ba moun dwa siyati sou lavi m, ou pa gen dwa fè m tèl ou tèl choz. Men, pafwa tou si madanm mwen fè m yon bagay ki pa bon, se kay la pou m kite, pou m soti deyò, si l ap pete pale anpil, sa l ap di yo pa deranje, pou m soti lwen, pou m kapab metrize.

M priye sou sa. Men si yon moun son kretyen, ou rekonèt ou gen defo, ou rekonèt ou gon seri kapasite lakay ou ki pa bon, ou ap viv avè l, ou ou konseve l avè l epi ou konnen w ap di w ap prepare pou w al nan syèl. Non! Li pa bon. Bondye se pa moun sa w ap vin chache. Pase pou Bondye di nou sipoze yon sasèdòs wayal. Nou sipoze ap viv dan la sentete, dan la spirityalite. Nan lasyetete, se Se pou nou fè tout aksyon n di fason sèn, di fason ki agreyab, ki fason ki bon devan zye Bondye, paske, 1 lè w viv nan lasyetete, 1 ou mete w pi prè Bondye, ou mete w pi prè le retou de Jezikri. Se sa k fè mwen menm avèk ou nou te epouye nou de zavantaj pou n an analize nou, pou n fè de envantè, pou n kontwole tout ti detay petèt ke nou gen lakay nou ki pa bon, kòm si tout ti defo yo, pou n kapab Sa nou pa kapab chanje ak fòs kouraj nou, epi n ap mande Bondye pou l kapab chanje li pou nou. Ann pran lòt egzanp ankò ki trè klè. Yon moun ki foumadò. Moun sa se manje l manje sigarèt. Pafwa, lè l pase sou ou, menm lè l ta met pafen, se sant sigarèt l ap rete. ak yon moun ki tafyatè. M pa di yon moun ki prè non, moun gen dwa prè, men moun tafyatè a li menm, w ap wè lè l fin manje, men lè w te fè ji pou li, se yon yon byè oubyen yon vè yon vè bwason ke l ap pran pase kò l gentan fin adapte a sa. Ou konprann? Lè l rive li si l pa jwenn ni, li pa santi l byen paske l gentan

Men youn pa pran konsyans deta yo an yo admèt tout se bon o wi m dakò tèl bagay wi m dakò tèl bagay men se defo ke yo ye se pou n fè efò pou n chanje yo de moun sa yo se de moun ki gen bout bwa nan je yo men ki pa gen ti pay moun ki gen ti pay la nan je l la se yon moun ke tèt li gen defo a petèt li pa rann kont de sa. Li pwojte yon konpòteman petèt li pa konnen si l deranje. Nan fanmi ke l te leve a, petèt li pa t gen yon edikasyon familyal ki te pouse l. Pou manman l a papa l te ansenye l pou l te di men kòman w dwe konpòte w nan sosyete a, men kòman w dwe sèvi, men kòman w dwe manje a tab, men kòman w dwe konpòte w, men kòman w dwe mache, men kòman w dwe abiye lè w rive nan lari wont sosyete, men ki pye pou w kwaze, men ki pye pou w pa kwaze. Tout sa yo se de bagay ke moun te moun nan ta sipoze konnen, men li vin retwouve l yon sitiyasyon kote l pa inosans, li pa rann kont sa. Son ti pay ki nan je l. Enben ou menm ou sipoze ap pale a moun sa pou di, a fè sa tèl fason, tèl fason, tèl fason, moun sa li menm li prè pou konsyan, li pat konnen, l ap avanse, l ap korije sa k pa bon. Men anpil fwa se pa sa ke nou fè. Evite ipokrizi! Malerezman, oubyen jan pòtigè a di, infelizmente, yo toujou di se nan mitan kretyen yo ki genyen plis ipokrizi. Malerezman, li pa ta sipoze konsa. Men pafwa tou, nou konsyan tou, nou viv li, nou wè l a zye. Ann pran egzanp ke yon moun ki ipokrit se yon moun ki asepte pou l viv an fo. Li pa ka viv an vrè. Yon moun ki ipokrit. Pa egzanp ke gen de gwoup an de moun ki an difikilte konn ki konn bezwen nesesite de priyè. Moun sa gen dwa nan nesesite nan fèm kay li bezwen sòti nan nan fèm kay pou l gen pwòp kay pa l. Moun ki ipokrit la l ap patisipe nan tout jan de priyè sa yo. Bon, e l ap priye pi fò pase tout moun ki gen nan nan espas la. Epi, lè lòt moun yo vini, lè lè nouvèl la resi tonbe, Bondye ba w kay la oubyen sa w t ap mande la, yon maladi ou te genyen ou te geri, oubyen sa w te nan nan nesesite priyè pou li a, Bondye akòde w li. Lè tout moun, O, mèsi Jezi entèl te jwenn, lòt sè yo, mèsi Jezi entèl te jwenn tèl bagay. Iben li di, lè l ete de nouvèl la, Hum, i, hum. Li jwenn li Humm li toujou gon plenn aprel fin ri a gon plenn kel fè e moun ki ipokrit la tou souri pa janm deplase plis knsa o moun ki pa ipokrit li lap ri Humm li kenbe souri a souri a kenbe pou kèlke segond men moun ki ipokrit la Humm Humm etèl kòman ye Humm kòman ye la. Ou pase w timoun sa bonjou ou deranje l ou pase w pa di bonjou tou bon an li gen pwoblèm ò entèl pase pa ka di bonjou ou byen lè w pase w di bonjou la bon maten sa m poko menm manje m poko bwè moun ap deranje m a entèl pou mwen li la anfòm li pa sa apresa w konfine ale an entèl vin deranje m la granm maten sa entèl pase la li vin deranje m m poko menm manje l ap di m bonjou e sou pa di li t ap deranje m.

Se menm jan ke yo toujou di nan sosyete nou an, sou gon moun ki mouri, lougawou oubyen malfèktè ki touye moun nan, li toujou la pou espremye. Premye koutray la se li pou vin fè l, premye entèvansyon se li pou vin fè l, premye reyaksyon se li pou vin fè l, sou gon sèvis pou rann yo tou prè. Malgre moun sa yo toujou trè obeyisan, men pou otan se pa vrè kè yo yo fonksyone. Èske yon kretyen ta sipoze viv nan ipokrizi? Men sa ke ou ap viv an de pèsòn. Ou ap viv antre ou menm e yon lòt. Paske se de, se de, de, de, de fòs k'ap goumen ansanm. Konprann? Sa vrè fòs la vle fè a, epi lòt fè, lè, lè l fin reyaji, epi fòs ipokrizi a li menm li chanje. Yon kretyen pa ta sipoze ipokrit men malerezman mwen menm avèk ou nou ipokrit nou pa viv an vrè vrèman lè nou youn ap ede lòt priye nou pa edel priye a tout kè nou vre lè nou ba ou akolad nou pa bay akolad vre pafwa moun ki ipokrit la lè lap ba ou ti lanmen se ti lanmen fèb lè lap ba ou ti lapè ba ou lapè fèb lè yon moun ap ba ou yon lapè frèm kòman ou ye tankou jan frè Denis bay moun lanmen epa de li konn si w manje si w pa manje li ba w lanmen gason li sekwe w konsa tou wi ou sipoze santi moun nan reyaksyon nou kòm frè ak sè nou santi kòmsi verite a la pawòl de Dye a nou santi nou menm fratènizasyon nou santi koneksyon an ki egziste se sak fèm toujou priye Bondye poum di Bondye mèsi chak jou kem toujou goumen poum viv an frè an vrè poum pa trayi mwen menm ankò si w wèm leve maten an si w wèm pa deside di yon moun bonjou. Bon tan pou m ba l di w bonjou pou m pa di w la kontre kè pou l fè pase pou dwat ou menm pa kontre avè l pou mwen menm pou m pa deranje pwòp tèt pa m si m di m renmen w m renmen w tout bon vre m pa ka trayi pwòp tèt pa m Bondye fè m gras sa mete moun podyab li gen anndan l. Pafwa timoun nan konn goumen pou l fè efò pou l chanje, men pafwa ou pa ka chanje pwòp tèt pa w si w pa mande konkou avèk Bondye. Se li menm ki kreye w, se li menm ki konstwi w. Men tout sa yo, se paske nou gen nati peche a ki nan nou, tout defo sa yo n ap pale a ki vin antre atravè lepeche. Bon Bondye pa t kreye nou avèk tout defo. Li pa t kreye nou ak yon konpòteman sa yo. E tout konpòteman sa yo ak defo sa yo, kote yo vin chita? Nan kè nou. Epi lè yo chita nan kè nou konsa, byen trè souvan, kè a fè nou santi se yon bagay ki bon ou byen. Kè a fè nou santi se yon bagay ki pozitif li ye. Fè nou fè, kè a fè nou santi nou byen ladan l. Men pafwa se pa depouye nou, nou pa leve kouri pou n kite etap ke li ye a, li pa bon. Se menm jan ke yo tap esplike m nan peyi m, gen yon moun ki te konn vòlè, lè ke li fin li vin konvèti, epi yo pran li al nan misyon ansanm avèk li, Yon espas. Men espas sa gon revèy ladann. Espri vòlè a toujou ladann nan nan li epi espri Bondye a toujou nan nan li li k vin nan li. Misye rive nan yon moman ke gon espri espri vòlè a ap di l al pran revèy la, espri Sentespri a k nan li a frape zye l li di l non pa pran l. Misye rive nan mwen, pandan espas sa tout moun ap dòmi li rive tann moun anmweyy anmweyy anmweyy anmweyy lè tout li moun di sa w genyen sèvitè li di men revèy la la revèy la m di m pran li di m pa vle li di m pran li di m pa vle pafwa te man pafwa se man se pa fòt nou menm ki konn as ki konn nou konn vle sòti nan sitiyasyon e pa nou pa kapab pase ak feblès nou Dimansyon spirityèl nou pa ti, pa elve. Sentespri a podyab nou pa mete l nan pozisyon pou l ede nou, pou l ede nou pou n remoute vrèman. Si nou mete Sentespri a de kote, li p ap gen fòs pou l ban nou de bra pou nou avanse. Ann etire bout bwa ki nan je nou an bon anvan nou wè ti pay nan je lòt moun nan. Twazyèm pwen ke n ap wè, korije lòt moun avèk imilite ak lanmou ap apre ou fin korije pwòp tèt pa w. Tout sa yo, se apre ou fin korije pwòp tèt pa w, ou sipoze korije tout lòt moun yo avèk dousè, avèk lanmou. Mezanmi, gen bagay ki pou n parèt tris. Wi, gen de moun kote Bondye soti avèk li. Yon moun, yon moun ki asepte Jezi, oubyen Bondye fè apèl avèk li, konprann, li retire l nan lamalpwoprete, ki retire l nan yon seri bagay ki pa bon, moun sa a vin rive nan yon moman, li vin pa ka wè moun anfas li k ap viv nan peche. Li vin pa ka wè moun ki ap viv nan nenpòt ki kondisyon. Paske l santi ke l deranje avèk yo. Men gen de moun sa yo ki konn tèlman pouse tou. Lè y ap pale a moun sa yo. Tankou w te nan tèl kondisyon, pito w te, ou tankou kochon k ap benyen nan labou, tankou w ta nan fè tèl bagay, pito w te mouri, tankou. Non! Se pa sa. Se vre, se vre, se yon raj ki, ki pouse yo fè sa. Ou ta renmen moun nan soti nan sa l ye a. Men li pa fasil pou moun nan soti ladan l. Pa egzanp, yon moun k ap foumen yon pòs sigarèt pa jou. Ou pa ka ret yon bon maten pou di moun sa kite fimen. Ou ka kwaze avè l chak fwa w kwaze avè l. A, sèvitè, ou konnen e, sigarèt la pa bon pou sante. Wi, m konnen, m konnen. Men, fè yon ti diminye ladan l. Si w te konn pran senk pa jou, eseye pran de. Si w te konn pran de, eseye pran twa. Kounye a, moun sa lè w ap ankouraje li detanzantan, ou ka wè l ka konn diminye. Paske gen de bagay ki egziste lakay yon moun. Nou menm lèzòm vre, Nou fè evanjelizasyon, nou ta vle rache moun nan nan sa li ye a pou pèmèt retire l, men se Lespri a ki pral fè entèvansyon l, ki pral pèmèt moun sa konsyantize, li pral repanti pou l soti nan eta li a. Men nou menm ak pwòp gre nou, nou pa gen kapasite pou n chanje moun non. Wi, lè moun nan fè bagay la ki pa bon an vre, li fè sa k sal la, nou ba l sanksyon, nou sanksyone l, men èske se sanksyon k pral korije l? Sanksyon, se vre, rann moun nan selon prensip biblik yo oubyen prensip legliz yo, yo di w si w fè tèl bagay ki pa bon, ou vyole yon nòm. Men si se sa k pral korije moun nan? E de trè souvan, nou konn wè sanksyon yo, yo pèmèt ke moun nan al pi lwen Bondye ke l vin pi pre Bondye. Wi, nou ka toujou sanksyone moun sa. Men moun sa dwe toujou rete nan ansèyman. Se de mèm ke. Gen gen de degre lisans ke fonksyonman nou ka genyen, gen de kontravansyon nou fè, gen de dezas ke nou ka fè, dega nou fè a pwòp lisans ke nou genyen an. Epi leta pran retire otorizasyon nan men w pou w gen lisans, men li voye w nan resiklaj. Konprann? Li voye w resikle. Men èske leta pa ba w lisans ankò? L ap ba ou l. Li retounen li voye w dèyè ankò pou w vin pran fòmasyon. Pou w vin pran fòmasyon, kounye a pou w di ke ok, tèl pa non, m pa, yo di men, Pa nou se siyalizasyon ou pat konnen yo, ou pat vle rete nan stop, ou pat vle rete nan limyè, wont, ou byen men kòm ou te ou tap kondwi tou sou, wont, règ yo, selon sa règ sikilasyon mande ou pa respekte yo, yo voye ou anba pou vin refòme, lè ou fin refòme ou konnenw ou pral voye ou pou refè egzame e e tout egzamen yo ankò e e egzamen yo ankò, apre yo voye ou al fè egzame psikloji, lè tout bagay diskak li ta retounen bò lòt lisans ankò. Men nou menm tou, antanke kretyen, lè moun sa yo nan jan de sitiyasyon sa yo tou, e si se sa ke nou fè, èske nou voye yo nan nan nan yon espas pou yo fòme, pou nou pou nou voye nan yon espas ki la espesyalman ki gen dè moun ki kalifye, pa nenpòt ki moun non, men se de moun ke ki gen sajès Sentespri a nan men l, ke Bondye bay dè kapasite, ke pa dwe pale a moun sa a, konprann? De trè souvan moun ki te pase nan menm etap a moun sa a avan l te vin konvèti. Kapab pale a moun sa wi frèm. Mwen te pase tèl etap sa. Men kote m te ye tou. Men kote m te tonbe. M pa pi bon pase w non. Men Bondye fè m gras toujou kontinye ap kenbe. Men men pa kontinye nan sa ankò. Kontinye nan sa. Pa kontinye ankò. Moun sa toujou rete nan ansèyman ak fòmasyon. Kounye a imedyatman moun sa kounye a vin konsyantize l fè yon lòt vrè repantans. Ou wè m? Moun k ap ansenye moun sa vin bay pastè a oubyen komite legliz la pastè a rapò. Epi lè yo fin bay pastè rapò, kounye a pastè a ka reentegre moun sa ankò. nan nan mitan asanble a e asanble a tou sipoze pran moun sa a de bwa ouvè. Se de menm tou lè nou nou menm nou pou komèt yon enfraksyon isi, konprann, yo arete nou, yo mete nou nan prizon, yo jije nou, yo fè nou sibi yon pèn. Se pou dizan, se pou kenzan, se pou uitan. Men aprè lè nou fin si e e e jije pèn nou an, kisa k prezante? Yo vin entegre nou ankò nan la nan lavi sivil. Bon si yo te arete m pou vòlè nou toujou ka konsidere m kòm vòlè m te vòlè men pou otan ke m vin pije pèn mwen pou sa depi m pa kontinye nan menm lanse a ankò ou pa ka ap di m vòlè m te men m pa vòlè e de trè souvan nou toujou met nan tèt ou si moun nan te fè yon tèl peche l te tonbe ladann li ka toujou kontinye fè ladann an tonbe ladann ankò non sa ka rive pa mwayen de de de de mefyans Nou gen dwa pa ka lage tout kò nou bay moun sa ankò, paske nou nan yon dimansyon imèn ke nou pa ka evalye si moun nan bon tou asèm tou sa, si l pa bon asèm tou sa. Men nou pa ka tou mete moun sa de kote. E nou tout se efò ke n ap fè. Pa gen nou yonn ki ko anve. Pa gen nou yonn la ki ap viv nan syèl. Si Jezi ta fè aparisyon l kounye a la ta retounen nan mitan nou la. Se lè sa a petèt ke Bondye ka pèmèt yo vin dekouvri anpil nan nou te sou blòf. Paske wap kwè ke mwen menm gen dwa pa anlve, entèl gen dwa pa anlve, lòt la gen dwa pa anlve poukisa pou defo n te genyen nou pat konstwi anndan nou, nou pat korije. Wi se vre m pa pale moun mal bon yon lòt bagay ou fè Wi se vre m pa touye moun bon lòt bagay m fè Wi se vre m pa adiltè pa pran legliz plis kwè adiltè Depi moun nan tonbe nan adiltè ta dispoze tou kondane abò e lòt yo E tripotay e mansonj e rankin e ògèy e ipokrizi e jalouzi e kerèl on e tout sa yo yo pa peche? Men nou chak ki la nou gen youn ladan yo n'ap viv avèk yo. Men nou pa janm egzamine pwòp tèt pa nou pou n' di si n'ap viv pou Bondye ou an nou dwe viv chak jou kòm yon dènye jou, yon dènye jou. Se sa k' fè a chak fwa ke nou, nou, nou rantre lakay nou, nou sipoze egzamine jounen nou, ki sa k' te fèt, pa t' bon. Paske gen bagay foli ak emosyon pèmèt ke nou fè nou pa menm rann kont si se peche nou ye. E pafwa tou, moun Bondye aple a tou, se se lè Bondye bay moun nan yon ti kado nan tèt li, teke l, lè sa moun nan va di, Woo, lè sa m te fèt pa bon, woo, gad kòman m te dwe aji. L ap vin pran konsyans de sa. Pase mal la toutotou de nou, li nan fanmi nou, li nan travay nou, li nan tout aktivite nou, li nan mitan legliz la, li tout kote. Men se Bondye pou ki ban nou pwòp kapasite pou n kapabab avanse. Eske pa gen mari a madanm li nan ak a viv nan ipokrizi? Moun nan di l renmen mari madanm li pou otan l pa renmen l vre. Se yon yon dam yon vwazin sou kote a yon lòt dam ki nan zòn nan li di si madanm mwen ta mouri se kisa m santi m te ka pran pou madanm mwen m te ka renmen l vre. Konbyen mari tou ki viv nan menm pozisyon an tou? Konbyen pitit tou ki pral fè sanblan yo renmen papa yo men pou otan ke yo pa gen yon kras lanmou pou ni manman ni papa? Y ap tann okazyon pou yo tèmine epi pou yo lage sa pou y al fè wout yo. Konbyen Konbyen ipokrizi anime li fò nan mitan nou. Men maten an, èske mwen menm avèk ou pa ta merite pran konsyans si nou vle viv pou Bondye? Pafwa, nou menm kretyen, yon moun gen dwa fè efò l al sou yon lòt vye machin ou jwenn nan bisiklet la toujou, s on pwoblèm. Men ou pa bisklèt la ou pa kondane ladanl. Moun nan tou fon efò podyab li diminye sou sou manje sou manje li te konn ap manje bon li diminye sou sou bouch gou li diminye sou pakèt bagay e isi brezil nou tout konnen gen de bagay si moun nan po po po posede se pa la mann ki sot nan syèl ki tonbe men se anpil sakrifis anpil efò anpil touman moun sa te dakò di m gen nesesite sa m m bezwen sa pa egzanp mwen menm ki gen 6 timoun. Mwen gen 6 manm nan fanmi mwen pa 6 timoun madanm mwen ok mwen nan madanm mwen ok men nou 4 lòt timoun èske nou pa nan nesesite yon machin wi se vre chak timoun yo gen yon bisiklèt se vre men gen de pwogram nou pa ka fè gen lè yon mèt gen dwa vini tou li diw se 3 pa 3 moun dèyè lap pote pap pote moun devan kounya oblije retade kounya pou voye chak moun nan Uber diferan. Oubyen si bon Uber Haiti yo konnen mwen ki kapab pran youn devan 4 dèyè wan men kounye a 3 devan 4 dèyè mwen a madanm mwen fòk li li tal nan lòt machin wan kounye a si podyab ti fi m nan fè efò l achte yon machin kounye a ok mwen menm m achte yon machin tou nou nou ka fè soti ansanm youn rive avan youn rive aprè men gen

Nou son kominote kouman pou pa konstwi pou ayisyen parèy ou a si pri a pa bon pa nan moun nan frèm pri a pa bon non mwen menm sim ta travay nan travay mwen an jodia yo tap peyem tan men tou aprann tou pandan moun nan ankouraje moun nan sa menm lè wap travay moun nan ta sipoze baw 250 real sil baw 200 prann di moun nan kategorikman le rès la m pa oul pap kom patisipasyon pam paske ou konnen se pwofesyonèl mwen ye m paka rann ou sèvis.

Non pa genyen, epi moun nan ap jemi? Non, ou pa ka fè l antanke kretyen. Se vre soufrans la di, se vre moun sa konn rive nan moman li sòti pou ba l pwoblèm nan travay la. Pafwa moun sa konn menm konn yon obstak pou l fè w pèdi travay ou a. Li sòti pou li sòti pou l fè tripotay sou patwon l mete w deyò. Wi, men ou dwe fè byen san limit. Ou pa sipoze gen mezi nan fè byen. Antanke kretyen, ou konnen. Konpòteman yo fò chanje. Mwen menm te rive nan yon moman, yo te ansenye m mal kòm moun nan Nò. Si gen moun ki nan Nò la, ou konn wè paran yo konn rive nan yon moman, yo konn ap di w, yo konn ap di w, e, gen de bagay fò w pa pran nan men moun plizyè fwa. Si w pase, ou di moun nan bonjou, l pa reponn, pa di l ankò. Yo te konn fè w viv, yo di se sa pou fè w wonje karaktè w, pou fè w gen pèsonalite. E lontan mwen menm, si m pase la, m di w bonjou. Mwen pa reponn mwen tounen dil ankò wi bonjou pou m wè si Fedoo pa tande lontan si m di bonjou li gen fwa w pa reponn ou pa met bonjou nan bouch mwen ankò bon si egzakteman ou fè m sa jodi a ou pa fè mwen demen ankò non lontan e konsa m te ye se fanmi m yo ki te edike m konsa menm wi men akòz de levanjil m gen oblije sanwont. Gen pa fwa ou kwaze moun nan ou di bonjou li pa reponn, pa fwa ou pa santi ou menm ki pral retounen pase pou wè moun nan pran bagay non oblije pèpla voye men an moun nan pokipe ou oblije pa fwa sak nan ou a yon dimansyon ki nan ou a fwa ou pa gen kè e ou konnen moun nan se sè legliz ou ye se frè legliz ou ye pou menm lè ou di bonjou li pa reponn fwa ou pa salye l. Ou pap santi w byen non nan ou menm. Gen de reyaksyon ke lè nou vin rive nan dimansyon nap viv nan la sentete de la spirityalizasyon, gen de bagay vre tout moun ka fèl men nou paka fèl. Gen de moun nan dwe di se vre ou paka vann li kredi men ou vin rive nan moman kèk moun nan vin mande w sa se vre pou w wè ou pa kite vire moun nan ap pale pou pa bay li vre. Menm lè ou gen dout li ka pa peye w men ou oblije. A kòz ou kretyen wi je di kè. Hay si moun nan nan nesesite e mwen pou sipòtel. Bay la pa di non. Pa dous non mezanmi. Lè toutan tankou janm gen yon moun tap di ki toujou konn di lè moun ap di levanjil ou dous ou dous ou pa gen parèy ou pa gen parèy non levanjil pa dous ou efòsew pou fè levanjil. Paske ou oblije mete w anba kondisyon pou ou swiv sa Bondye mande yo, pou w imite Jezikri. Paske yo di Jezikri, nou toujou ap di se yon, nou vle yon imitatè de Dye, nou vle yon imitatè de Jezikri, men lè difikilte yo, touman yo, traka yo, prensip yo, lwa yo, nou pa vle obsève yo. Ann pran konsyans maten an, si nou vle viv yon vi ki agreyab pou Bondye, si nou vle sèvi Bondye fidèlman. Chache viv dan sentete devan Bondye. Katriyèm pwen wi. Se sa yo pou ki fè nou viv dan sentete devan Bondye. An nou viv nan kominote kretyèn. Yon kominote se yon yon kantite moun k ap viv nan yon, nou gen dwa pa viv nan menm espas, nan yon katye oubyen nan yon vil tankou la kominote Itapema. Si n ap viv nan kominote ki tape ma, enben kèlkeswa sa k prezante nan kominote yon Ayisyen nan zòn nan, yon Ayisyen ta sipoze leve kanpe, leve debou pou reyaji. Se menm jan òganizasyon an la. Se vre nou pa konn enpòtans, nou pa konn valè òganizasyon an. Aa nèg sa yo se kòb yap fè aa yo pa keyi moun aa nan nèg sa yo se òganizasyon yo fè pou pou kretyen yo pa fèl pou payen wi se vre m dakò yon òganizasyon son bagay ki ta sipoze pou tout moun tout moun gen espas yo ladann ki gen kretyen gen payen men m di jan yo pa fèl konsa vre men pafwa nou pote tout kritik nou pa vle nou nou pa konsyan nou men nou pote tout kritik pou nou pa patisipe ladann. Men kèlkeswa sa prezante la nan Wingo epi ta fè mal e òganizasyon ap rele, pèp Bèljè ap rele. Frè Joram oubyen tout moun ki gen ladann nan wi. Ke lè w ou non, y ap oblije rele yo paske yo konnen yo, yo anrejistre nan lameri, yo konnen gen òganizasyon ayisyen ki la. E de menm tou, lè w s on kretyen, se vre, men lè moun nan te fè w mal antre nan manman w li joure w, moun san difikilte yo vin rele w pou w priye avè l, ou pa prale? Kouman w fè pa prale a? Men gen gen teko gen vwa lapti misye pou mwen li te met mouri map pale paske moun sa li te mankem dega li respektem men non kouman pou pale a ou dwe ale ou pa pral teni kont de sa moun nan ap fè a men ou sipoze ap viv avèk le padon nan kè nou antanke kretyen konbyen fwa nou dwe padone 7 fwa 77 fwa otan de fwa se sa ke. E, e, e, e, e, e la pawòl de Dye di nou sipoze padone moun. Pafwa nou konnen gen de sa moun nan fè nou. E li di se vre. Nou tout se imen, nou pa zanj, nou pa viv nan syèl. Nou konnen kòman sitiyasyon an ye. Men pafwa tou nou oblije pou lamou de Jezikri, pou lamou. Ke nou vle entegre yo Wayòm Bondye a, nou pa vle fè kòve, nou pa vle fè tout tan. Se menm jan ke de moun ki konn ap di m fè dizan nan travay, m pa pral kite kòb sa dèyè pou m al pidi kont mwen. Ebyen, fò m rete la a kanmenm jiskaske, si se kretyen w ye, w ap priye pou fè yo revoke w pou w kite travay la. Wi se vre, tretman pa dous. Wi se vre, chak moun ki vini, yo mete sou tèt ou. Wi se vre, yo pa yo pa trete yo pa trete w kòm ansyen moun. Lè yo kole, menm moun yo mete sou tèt ou a lè lè l bezwen lè l kole se ou menm l ap vin mande. Men ou ka di yo, a yo mete l sou sa k pa pou men non, ou sipoze gide l, ba l ba l asistans, akonpanye l. Mwen, Ebyen, ou vle kite travay la? Viwoz, Mwen gen travay ou konn ladann mwen, m te te retwouve m yon fwa nan travay pa m nan. Chak maten lè m vin, m nan travay sa. Lè m vini, m wè se m travay sa m ap antre kòm si se pi gwo kochma k nan vi m. M santi m konn tèt fè mal, m santi m gen tout pwoblèm ki egziste. Men, ou pa ka leve pou w al fè dezòd non antanke kretyen. Ou pa ka leve pou w salbanye levanjil la non. Ou pa ka leve tou pou w al bloke espas pou lòt moun ki pou pou lòt Ayisyen pou yo pa vini non. Ou di bondye af mande pou bakop pou kou bondye pou pèp bondye di ou la pou kou lòt kote nan mak 7 vèsè 20 a vèsè 23 kisa l di sa ki soti nan moun se sa ki sal nan moun paske se anndan kè nou se anndan kè moun soti move lide. imoralite, seksyalite, vòl, asasina, adiltè, wont, avaris, mechanste, twonpri, debòch, jalouzi, pale moun mal, ògèy ak foli. Tout move bagay sa yo soti anndan kè moun epi se yo ki sal moun. Tout move bagay sa yo soti nan kè moun. Nan Jeremi 17, nan vèsè 9, li di l, Kè moun, kè moun twonpe plis pase tout bagay. Li malad anpil. Kè nou, kè nou, twonpe, twonpe pase tout bagay ki egziste. Kè nou malad anpil. Nan Galat 5, vèsè 19 a 21. Li bay lis zèv lachè yo, imoralite, idolatri, jalouzi, kòlè, wonn, divizyon, anvi, e tafya, epi elatriye. Tout sa yo se zèv lachè. Kounye a, mwen avèk ou n ap pran konsyans pou n wè èske nou nan yon vi dan laspirityalite oubyen èske n ap mennen yon vi dan lachè. Nan Jak premye vèsè 14 a 15, E tantasyon kòmanse lè lè pwòp move dezi yon moun rale l, lè lè dezi lè dezi a grandi li bay peche, peche a peche a lè lè li lè li rive nan nan bout li li bay lanmò. Yo di w, Kidonk, a, dapre Labib, move konpòteman an pa soti nan Bondye, men yo soti nan kè peche, peche a ak move dezi ki ladan l. Se poutèt sa Bondye, bon, Bondye rele moun yo pou yo repanti epi kite Sentespri a chanje kè yo, selon Ezekyèl. 36, men, vèsè 26, epi 2 Korentyen 5 vèsè 17. Frè m sè m yo, an nou evite egzamine tèt ou, egzamine ou avan ou jije lòt moun. Evite ipokrizi. Korije lòt moun avèk imilite ak lanmou apre ou fin korije pwòp tèt ou. Chache viv dan lasentete. Ke Bondye beni nou.